Bonjour, bonsoir tout moun, kòman nou ye e e e e Jodi a se Vani ki la ansanm avèk nou jan nou wè l lan Stanley pa la Mwen menm sèlman ki pral fè videyo a Petèt nan fen an nou ka wè li paske m pral fè li yon bèl ti sipriz Pou moun ki fèk tonbe sou chanèl la byenvni Byenvni a ou menm ki fèk tonbe sou chanèl la ki tonbe sou Stanivani pou la premyè fwa ki wè videyo Stanivani pou la premyè fwa ou menm ki poko abòne avèk chanèl la map envite ou pou fè sa epi sonnen ti klòch la pou ka jwenn notifikasyon a chak fwa nou lage yon videyo ann swiv ansanm avèk mwen ann al ansanm avèm. poun swiv poun wè kòman pral fèt pa neglije pataje video pa neglije bay video a yon like pa neglije kòmante pa neglije avèk nou guys pa neglije avèk chanèl lan ou pap regrèt lè ou tonbe sou yon ti video voyel bay fanmi ou zanmi ou mennaj ou mari ou madanm ou nenpòt moun patajel se sa ki enpòtan pataje chanèl lan pou ou ka agrandi team nan pou team nan ka Stand up la nan fen video a. Ann swiv ansanm avèk mwen, m pral prepare yon bon ti manje pou li pou m ka pote l pou li nan travay li guys. Se sa ki sipriz la, yon bon ti manje byen senp e m ap prepare pou li pou m pote pou li nan travay li san ke li pa konnen guys. Ann swiv ansanm avè m. Mwen tèlman kontan. M poko m poko janm fè sa pou m al nan travay stand pou m pote manje pou li. Ouf, an tou ka gèm kòm bral prepare ti manje ya. Yes guys, jan nou wè an se vyann poul, li gen pye poul ladan tou paske nou renmen pye poul guys. Mwen te gentan netwayel, retire grès, retire enpe po paske gen nan nou ki renmen po vyann, gen nan nou ki pa renmen po vyann, mwen retire enpe mwen kite enpe. Epi guys mwen met yon ti sèl avèk yon ti vinèg ladan poum kitel fon ti tranpe guys. Se konsa map chode vyann nan avèk dlo bouyi guys, byen bouyi, mwen byen foubi vyann mwen epi m chode li, mwen kite l fon ti tan alò, mwen kite l fon ti tan tranpe, byen pran asid epi kounya map chode l, map kite l fon ti tan nan dlo bouyi a tou, mwen gentan lave men m, wi mwen gentan lave men m, epi map fon ti ji grenadya pou. tann donk se konsa mwen tap prepare pou li pou m te ka fèl sipriz nan guys mwen mete suk byen sur epi apre pou m ajoute dlo pou m pou m kite l fon ti blende guys Map ajoute dlo a la. Donk kounya mwen pa kite blende, mwen kite blende twòp paske pou grenn nan pa kraze twòp pou l pa fè lèt. Ok. Kounya map lave tout veso, map mete kloroks, dezenfektan, paske se te vyann poul mwen tap fè, donk map netwaye tout afèm pou l pa gen sant. vyann nan donk se konsa mwen toujou stil klin afèm netwaye tout afèm lèm fin sèvi sitou lèm netwaye lèm fè vyann nan sit lan lèm lage vyann nan bagay sa yo dlo vyann donk mwen simen kloroks kounye a vyann nan fè yon premye bouyi m pap kitel bouyi twòp paske m pral metel nan olno m pap metel anba fou egzakteman m ap metel nan olno elektrik. Frit epi nou ka wè m gen karot mwen renmen karot anpil guys ju karot mwen toujou mete karot nan sos mwen la se diri an ki tap kuit guys diri an pa nou anpil paske m pa konpran pwa guys dlo pwa pat nou anpil m pa konn sak pase donk m pa konn si youn nan nou konn pran nan pwa sa yo dlo pwa pat nou a diri an te tou pat nou anpil donk kounye a map netwaye Plato, m pral met vyann nan apre sa pou m grese l, epi pou m ka mete vyann nan ladan, pou m mete l nan olnou an, men mwen gentan mete olnou an chofe guys, pou m ka mete vyann nan, ok ann swiv guys. Ou menm ki poko abòne avèk chanèl lan guys, m ap di w abòne ou pa pou regrèt sa, epi kòmante bay videyo a yon like pou ka. Di nou kisa ou ta renmen nou pote pou ou, kisa ou ta renmen nou fè nan yon pwochen videyo. Donk kounye a m ap mete vyann nan. Wi, m ap mete l apre sa. Lè l fin fon ti tan, mwen pral mete yon ti sòs babekyou sou li guys. E pwi. Sos barbecue an se mwen menm ki preparel, se mwen menm ki fè li. Donk m pral mete l sou li, li vreman gou, li gou anpil anpil anpil anpil, mwen plis renmen bake vyann tan mwen fri l. Donk mwen toujou bake li nan olno epi mwen manje l, mwen mete sos barbecue sou li mwen manje l konsa, m santi l pi gou. Yes guys. Se konsa mwen tap pase ti sòs lan sou li. Byen gou. Byen gou guys. M tap fon ti danse tou. M tap fon ti danse tou guys. An menm tan. Paske mwen men danse. Tout sa m ap fè guys. Mwen toujou. M poko jan m ap fon bagay pou m pa fon ti souke kò m la adan. Pou m pa fon ti danse. Menm ke m seryez. Men. M toujou fon ti danse. Guys, vyann nan boule. Vyann nan boule paske m dal benye. E pi m te fon ti prepare m benye tèt mwen tou. Lèm tounen m jwenn vyann nan boule. La map retire manje an. Map grate graten byen su. Graten m gou anpil. Pou m ka mete li nan veso epi pou m ka prepare pou m pote li ale ka. Mentnan se salad mwen te fon ti salad. Piti konkonbre, tomat. Zonyon pran de se kite la. De fon ti salad. La mwen tap pale avèk stan pou m te ka e gen lò gen la mwen tap pale Stand pou m te ka lokalize l, pou m te ka gen e egzakteman kote li ye, pou m te ka gen kontwòl li guys. Men m pa di l si m ap vini. M pa di l si m ap vini guys. Apre sa m pral tcheke pèmiso m pou m ka soti paske pou soti fòk ou tcheke pèmiso guys. Guys, sipriz mwen an gate paske. Yo bay 2 pèmiso pou soti pou semèn nan. Donk, si ou soti 2 fwa nan semèn nan, semèn nan poko fini, ou pap ka soti yon twazyèm fwa. Mwen menm, m te gentan soti deja, men m pa panse a sa. Epi m al prepare ti sipriz mwen. Donk, kounya la, m pap ka pote l ale paske mwen sot eseye retire pèmiso. Donk li pa ka soti paske m te gentan soti 2 fwa guys sa fè ke m pap ka pote l ale m pral kouche tann Stanley vini epi lè l vini la manje.